Bon, gras avèk bootcamp sa a, mwen konte devlope aplikasyon Omsi Mobile pou yon pwojè ke m te gen ki rele Lekòl Alèz. Mwen te patisipe nan bootcamp lan yon fason pou m te kapab anrichi konesans mwen epi pou m te fè fas ansanm avèk bèl teknoloji sa a ki se Flutter. Kwè ke rete pou pran sèlman sa lekòl lan ap ba ou an, se pa li menm k ap fè w avanse. E, mwen te patisipe pou m montre ke Fi kapab antre nan mond teknolojik lan. Mwen te jwenn chans pou mwen devlope pwojè m yo trè fasilman e se sa k fè tou aktyèlman la m ap travay avèk Kòt Nèf Ayiti antanke devlopè mobil.
Non pa m se Maxime Wilfort, mwen se moun Okap, m se enjenyè an enfòmatik e m etidye syans enfòmatik a Infotronic d'Haiti. Non pa m se Amédée Ernst Baptiste, mwen se ekonomis de fòmasyon e non sèlman tou mwen se yon devlopè wèb ke m te pran fòmasyon dirèkteman sou entènèt. Mwen se Carantha St-Martin, mwen se etidyant nan syans enfòmatik. nan Ecole Supérieure Info d'Infotronique d'Haïti, mwen nan dezyèm ane. Mwen se Lumidson Lajeanty, etidyan an dezyèm ane Ecole Supérieure Infotronique d'Haïti, mwen se devlopè wèb.
Mwen te patisipe nan bootcamp lan yon fason pou m te kapab anrichi konesans mwen epi pou m te fè fas ansanm avèk e bèl teknoloji sa ki se Flutter. E patisipe nan bootcamp Flutter a, se te pou mwen se te yon okazyon pou m te kapab fè premye konesans mwen avèk teknoloji sa. kote ke m pat vreman kòmsi gen kenn konesans sou aplikasyon mobil ke bootcamp sa te pèmèt mwen fè yon bèl apwòch de li. Mwen te patisipe nan fòmasyon Flutter lan paske mwen kwè ke rete pou pran sèlman sa lekòl lan ap ba ou an, se pa li menm k ap fè w avanse. E mwen te patisipe pou montre ke fi kapab antre nan mond teknolojik lan. Fi kapab avanse, fi kapab kreye aplikasyon. Mwen te kòmanse yon eksperyans nan devlopman aplikasyon mobil avèk Java, Android Studio, men malerezman, sa te vin yon ti pe chiyan pou mwen paske nòmalman m pa t gen ase background nan langaj Java pou m te fè aplikasyon yo ki fè ke l te parèt trè difisil pou mwen. Donk se sa k fè m te wè ke bootcamp sa ap òganize sou Flutter avèk Dart, donk m te konte patisipe pou m te wè kòman eksperyans la ap ye. E trè vit. Mwen te retwouve m nan langaj lan ki se Dart e kapab itilize Flutter pou m kapab devlope de vrè aplikasyon mobil.
Flutter avèk devlòpman aplikasyon mobil vle di pou mwen yon revolisyon nan domèn teknoloji an paske avèk Flutter ou kapab ekri yon sèl kòd epi ou kapab deplwaye sou diferan sistèm. Devlòpman aplikasyon mobil nan kèlke ane ki te pase yo te vrèman difisil pou yon moun ki te fèk ap debite. Menm yon moun ki te ase aplike tou li te yon jan difisil pou li. Men avèk Flutter li plis ou mwen rezoud kèlke pwoblèm ki te genyen paske avan ou te oblije ap swa de, swa ap devlope yon aplikasyon sou Android, se kode l sou Android dabò, apre sa pou al refè l ankò pou iOS. Flutter rezoud sa byen fasilman. Avèk yon sèl kòd, menm kòd sa a ou ka devlope l keseswa pou Android, keseswa pou iOS e menm pou web tou. Donk pou mwen Frontex se te yon nouvèl dekouvèt ki te vrèman pote yon gwo, gwo plis an sa ki konsène devlopman aplikasyon mobilè. Ou kapab gen yon ti kal kòd epi tou w ap gen yon gran rezilta.
Ok, se te yon bèl eksperyans paske mwen te fè konesans ansanm avèk d'autres développeurs e pi nou te pataje de bèl ide. Donk se te yon eksperyans ki te vrèman make m. Premye nan bagay ke m te pran plezi fè se te jwèt Inhuman nan. M te konn jwe l men m pa t konn. M pa t vrèman wè ki lojik ki te gen dèyè l. Donk, pandan bout kep nan, Naens nan fè tepe yo, ki te youn nan bagay ki te vrèman anrichisan. Kode avèk Flutter se se ganye plis tan, se ganye bokou plis de tan. Nan bout kep sa a, m te gen chans aprann yon pakèt bagay, tankou kòman pou m kreye de fòmilè sou yon ekran, pèmèt ke moun nan sezi done, e done sa yo, m aprann kòman pou sovgade yo nan yon baz de done, e sovgade yo tou nan memwa telefòn nan. e m aprann tou kòman pou kapab fè de rekèt http pou kapab rekipere de done ki disponib sou yon API rest pou kapab itilize nan aplikasyon w la.
Mwen konte devlope yon aplikasyon ki pèmèt ou fè vizyokonferans epi yon lòt aplikasyon pou trading. Bon, gras avèk bootcamp sa a, mwen konte. Devlope aplikasyon yon ti mobil pou yon pwojè ke m te gen ki rele Lekòl Alèz. Aktyèlman, m ap travay kounye a sou aplikasyon mobil pou fè kou an liy pou Kòd 9 Klas.
Vini aprann, vini aprann kode, paske se pa yon bagay ki difisil li ye. Il suffit ke w mete tèt ou la, ke w kapab fè lojik, ou kapab kode. Jodi a, m ap ankouraje tout moun ki enterese ak pwogramasyon ak devlopman aplikasyon mobil anjen an patikilye pou yo vini nan bootcamp lan. Vin enskri, paske w ap kapab akimile, menm jan avèk mwen, tout konesans ke m sot site avan yo. E konsa, w ap kapab devlope pwojè w yo oubyen menm travay pou moun ki ta bezwen sèvis ou antanke devlopè mobil. E se motive paske aktyèlman la, Gen yon pakèt antrepriz ki ta renmen gen dè aplikasyon k ap tounen sou diferan platfòm, donk avèk Flutter m panse ke se yon mwayen ou kapab itilize pou kapab devlope aplikasyon sa yo. Sitou nou menm medam yo, pa kite, pa pa met sa nan tèt nou ke se sèlman garçon, sèlman jan jan masculin nan ki kapab kode. Ou kapab vini sèlman bezwen konn fè lojik pou kapab kode ansanm avèk Code9. Flutter se yon teknoloji ke w sipoze aprann, sitou pou ane sa.